Bonjou bonswa pou nou chak Nou konnen nòmalman se konsa nou fè rantre yo Nan laverite etabli avèk pwofesè Jean Neptune Augustin Mwen rantre lakay nou jounen jodi a pou nou kapab pote kèk konsèy familyal pa rapò ak dekadans ki genyen nan relasyon konjigal atravè planèt la. Videyo m yo nenpòt ki moun ki vle ka tradui yo nan kèlkeswa lang nan epi pataje enfòmasyon ke w wè m pataje ansanm avèk nou yo la yo avèk lòt moun nan lang pa nou. E mwen kontan pou okazyon ke m genyen pou mwen. Fè devwa pa m ranpli misyon pa m nan sans sa a, nan sans ou wè m fè l sou Verite Retabli. Mèsi anpil e pou gwo sipò nou yo e ankourajman nou yo nan travay sa a. Jodi a, e, m pral pale ansanm avèk nou, e, relasyon konjigal. E, e, men tout sa m pral di yo la yo p ap egzostiv. E, nou konnen ke chak moun sou tè sa a li gen eksperyans pa l li vin fè, li gen Dharma pa l li vin prepare, epi l gen Karma pa l li vin repare. Li vin korije an un mot, li vin korije karma. E tout sa mwen pral pataje ansanm avèk nou jounen jodi a la a, e n ap pran yo kòm konsèy, n a aplike yo si nou vle. Nou konnen ke kèlke chwa, kèlke swa chwa nou fè nan vi sa a, nou p ap kapab chwazi konsekans yo. Donk, chwa yo fèt dwe fèt avèk mezi, aprè refleksyon, avèk anpil meditasyon nan nivo ke w wè mwen pral pale ansanm avèk nou jounen jodi a nan kesyon relasyon konjigal. E konvèsasyon sa a, kominikasyon sa a li pral itil jèn moun yo, jèn fanm avèk jèn gason. Pou moun ki nan laj ke m ye jounen jodi a la a, nou prèske fin vann, fin ranmase, fin bale, se wout nou nou pral fè. Dayè nou pa ret anpil tan devan nou. Nou menm ki nan laj pa m jounen jodi a, e nou apèn rete yon 30 an ankò met sou laj sou laj ke ke nou genyen menm jan ansanm avè m. Disi 72, 80 tan, menm vigè 20, 30, 40 an yo, ou p ap jwenn menm bagay sa a ankò. E se gras a eksperyans yo tou, eksperyans nou akeri ki kapab fè ke nou kapab an mezi pou nou ede lòt yo konn sa yo dwe konnen, yon fason aske pou yo kapab ajiste mont yo pa rapò a kous lavi a. Jodi a nou pral pale de relasyon konjigal pou nou ka mye arme nou pou nou al afwonte lavi a. Ou menm ki nan laj pa m pwobableman ou gen pitit tou menm jan ansanm avè m. Pitit fi, pitit gason. Èske nou kreye tan pou nou chita nan fanmi yo antanke manman avèk papa, rantre nan chanm, mete pitit fi nou chita, mete pitit gason nou chita pou ke nou pale ansanm avèk yo de relasyon konjigal? Pou yo pa pran bagay la e tankou voumsedo fè sa yo vle. Si nou li Jan 4, vèsè 16 a 18, se aprè yon kestyon wi yon zanmi poze mwen, epi m medite m reflechi sou gwo anpil bagay ki nan Jan 4. Vèsè 16, 16, 17, 18, Yon konvèsasyon Yeshua HaMashiach genyen Yon konvèsasyon Akenaton genyen Yon konvèsasyon Mèlkisedèk genyen avèk yon fanm Epi l ap esplike fanm nan konbyen mari l pase Anfendkont, li di l ke nèg li ye avè l la a kounyeya la a l ap viv avèk li a e pa mari l. Bagay la voye m al reflechi aprè kesyon moun sa a te poze m nan sou zafè sa a. Nan sans sa a, manman yo avèk papa yo, nou dwe chache konnen, nou dwe konnen tout bagay yon fason aske pou n ka ede pitit nou yo. Sinon, jan ou wè n ap viv jounen jodi a la a, se konsa lavi yo pral pase tou. Sitou si nou pa konnen ki tip de, ki tip despri ki nan kò timoun nou yo, ki nan po, ki nan kò ti gason nou yo, ki nan kò ti fi nou yo, pou n kapab an mezi, pou n byen ame, pou n ka ede yo. Èske se moun ki vin fè pou lapremyè fwa eksperyans yo sou latè? Eske se moun ki vin fè pou la dezyèm fwa, twazyèm fwa, katriyèm fwa eksperyans sou latè, sou wout pèfeksyonman an? Donk, fòk nou ede timoun yo a konnen yon se ak yon se ak yon seri de enfòmasyon. Sitou, nou konnen ke moun yo, si yo pa nan masisi, si yo nan pa nan ma, si yo pa nan madivin, se si e sèten yo pral chwazi, fanm nan pral chwazi yon gason, epi gason yo pral chwazi yon fanm. pou l mennen menm vi w ap mennen an, ke m ap mennen an, vi fanm ak gason. Fòk nou ede yo konnen sa yo dwe konnen, sitou konnen kò yo. Nan ki sans pou yo konn kò yo? M p ap pale de konesans jeneral, konesans inivèsitè, m p ap pale de konesans pou moun nan al aprann epi ansi kounye a la pou l al degaje l nan lavi a la pou l al travay. M ap pale de konesans familyal, m ap pale de konesans seksyèl. Se pa nou ki pral ansenye timoun nou yo kòman pou yo fè sèks, kòman pou yo gouye, kòman pou yo fè alsiyis. E pa nou k pral ansenye yo sa. Se yo k a degaje yo paske bagay sa li ine, li jenetik. Alsiyis, gouye, se bagay jenetik. E pa moun ki pral aprann ou gouye. E pa moun ki pral aprann ou fè alsiyis. Men gen de bagay se moun ki pou aprann ou yo. Se moun ki pou ede ou konnen yo. Se pa moun ki pral aprann ou ki pozisyon pou ba mari ou, ki pozisyon pou ba madanm ou, eksetera, pou gate l. Se pa moun ki pral aprann ou bagay sa yo. Se ou menm ki pou degaje ou pou inove, pou pou fè sa w konnen pou gate madanm ou, pou gate mari ou. Yon fason aske pou yon lòt mazanza Pa vin pran plas ou paske ou pa fè sa ou te dwe fè. Paske ou pa ka fè sa ou sa ou sipoze fè. Sa yo se inovasyon yo rele yo. Se ou k pou degaje ou pou ou menm ou se yon kreyatè, yon kreyatris nan sans sa. M ap pale nan relasyon seksyèl fanm ak gason. Pakont gen yon pwen kapital ke m dwe pran ansanm avèk nou. Kap bon pou nou antanke jèn, jèn fanm, jèn gason, kap bon tou pou yon seri de de de granmoun ki pat konnen prensip sa yo. Men dabò kite m rantre nan sa pou jèn yo, sa ki enpòtan pou jèn yo. Pou jèn yo pa al foure tèt yo nan pèlen, pou jèn yo pa al gen yon vi familyal dezekilibre. Dabò nou dwe konnen Avan moun nou pral renmen ansanm avèk li a. Gen renmen an, gen marye a. Prensip spirityèl la, Pòl esplike l nan Korentyen, depi w nan relasyon seksyèl avèk yon fanm oubyen avèk yon gason, ou marye. Si w pral nan kouri al legliz aprè, ou pral nan kouri kot prèt la, kot pastè a, kot ofisye deta sivil la, yo rele sa legalize maryaj. Ou ka legalize maryaj ou a swa avan relasyon seksyèl la, ou ka lize ou ka legalize maryaj ou a swa aprè relasyon seksyèl la. Kounye a, jèn fanm avèk jèn gason. chita pou nou aprann nan. Pou n ka konn kò nou. Depi ou wè jèn gason an fòme, nou konn sa k vle di fòme a, m pa bezwen al bay detay sa sa vle di fòme a, si pa si nou pa konn sa sa vle di lè yon jèn gason fòme, al mande papa nou. Si n pa p viv a papa nou, mande manman nou. Jèn fanm Jèn fiy, Si w pa konn sa sa vle di lè yon jèn fiy fòme, al mande manman w. Manman oubyen papa se responsablite w pou w al ansenye pitit gason w oubyen pitit fi w, lè yo fòme, ki konpòteman kò yo ap genyen. Kò nou, jèn fanm, jèn gason, jèn fi, jèn gason, ap voye de mesaj bay lespri nou, paske kò nou li totèlman diferan de lespri nou. Nou se yon double antite, yon antite vizib, kò de chè e dòs e de san, e yon antite envizib, enèji, matyè sibtil. Lò nou fòme, kò de chè e dòs e de san an ap voye enfòmasyon bay matyè sibtil la ki se lespri nou. A se moman la, jèn fanm, jèn gason, gen yon laj ke nap rive, nap gen pou nou fòme swa a dizan, a nevan, a douzan, a onzan, trèz, katòzan, sa pral depann, gen moun ki menm pa menm fòme menm, ki pa janm fòme ditou, e moun sa yo pap janm fè pitit. Men si nou gen okazyon pou nou fòme, pou nou ap mete kotèks chak mwa, chak 29 jou e demi, 29 jou e demi an egal a 29 jou 12 zè de tan. Yon fi, yon jèn fi, li gen pou l wè règ li chak lè sa a. Sa rele moun ki nòmal, moun ki regilye. Moun ki iregilye yo, yo gen règ yo de fason, de manière, irrégulière. M pap pale de kategori moun sa yo. Men ant parantèz moun sa yo trè fajil. Se de moun ki ansent a nenpòt ki moman, moun ki gen règ yo iregilye yo. Yo gwòs a nenpòt ki moman. Jodi a m pap chita sou yo. M ap pale de nou menm ki se moun ki regilye, ki gen règ nou antanke jèn fi, chak 28 jou oubyen chak 29 jou edmi. Nou gen responsablite pou nou kòmanse pa pwoteje tèt nou, pran swen tèt nou nan tout sans. Sa a se aspè manman nou ak papa nou ki pou ede nou. Mentenan, si kò nou kòmanse pa egzije nou yon seri de bagay, pa egzanp, swaf dlo, se tou natirèl. Anvi pipi, se yon bagay tou natirèl. Dòmi, se bagay natirèl. Kou kò w bezwen benyen, w ap santi sa. Se yon bagay tou natirèl, anba zè sèl w ap di w sa, zòrèy ou, tou nen w, je w, tèt ou, kò w ap di w ke ou sipoze al benyen. Paske w ap kòmanse pa pran sant kò w. Donk fò w al pwòpte kò w. De la menm manyè, nou gen yon lòt bezwen fizyolojik yo rele sèks. La relijyon fèmen nou anndan yon anklav pou fè nou fè, pou fè nou kwè ke, pou fè nou konnen ke sèks se pa yon bagay fizyolojik. Kite la relijyon de kote, m pap voye wòch sou la relijyon jounen jodi a. Paske yo pa gen psikològ, yo pa gen sosyològ pou chita pou pou eksplike yo kisa le sèks ye. Sèks se yon bagay tankou le boire, le grangou, le manger, le soif. Se tankou yon bagay tankou dòmi. Se son de bezwen psikolojik nan tout be alò lè m de bezwen m pa di psikolojik, fizyolojik. Nan tout bezwen fizyolojik kò lèzòm genyen, lesèks se youn nan yo. Men larelijyon fout nou nan yon anklav, epi fèmen nou, epi fè nou esklav nan sans sa a. Men pakontre, gen yon kote ke larelijyon gen rezon, yo ede nou a gen kontwòl sèks la. Se la a yo gen rezon sèlman. Men se pa atravè la peur pou nap fè moun yo konprann bagay la. Paske bagay la senp. Le sèks li fizyolojik. E osito ke kò ou bezwen sèks, lap mande l. Wap santi sa. Lespri ou ap an vibrasyon. Kò w ap an vibrasyon. Kou wè moman an rive a. Sitou, moman pou gwòs la, moman pou ansent lan. E la m vle rive ansanm avèk ou, jèn fanm, sitou jèn fanm, m p ap pale plis de jèn gason. Jèn gason an toujou disponib. Alò, m ap pale de jèn gason. Gason toujou disponib. Mal la. A vre? Mal la toujou disponib. Mentenan, femèl la, li gon tan, li gon moman, dezir la ap vini, kò l ap egzije l sa. E si l pa satisfè kò li nan sans sa, li pral gon defayans o nivo psikolojik. E sosyalman, w ap idantifye sa. Nenpòt ki moun ki sipè entelijan, ki etidye konpòteman imen ap ka idantifye sa. Jèn fi sitou. Mesye dam, manman ak papa pitit, veye ti, veye ti poulen nou yo, veye ti mal nou yo. Pase yo toujou pare, yo toujou prè. Sa yo pa gen, gen yon seri de egzijans psikolojik, gon seri de egzijans bagay la yo pa rantre ladanl lan. Men ti medam yo, nou menm jèn fi, nou menm fanm ki nan relasyon seksyèl deja ki pat gen fòmasyon sa ke wè map pataje ansanm avèk nou an jounen jodi a la, nou menm manman pitit ki pat gen fòmasyon sa, se responsablite nou pou nou poze kesyon, pou nou chache konnen, poun ka ede pitit nou yo konnen sa yo dwe konnen Konnen sa nou menm nou pat konnen pou ke tip de vi jan nou menm nou leve a ke yo pa leve konsa. Ke nou trase yon trajektwa pou yo. Menm si yo gen de chwa pou yo fè. Men malerezman, yo pap ka chwazi konsekans chwa yo. Men responsablite pa nou antanke paran se ede yo konnen sa yo dwe konnen. Nou fè travay pa nou an. Zafè k gade yo si y al fè chwa yo nan lavi a e sa pral depann de yo chwa lavi a. Yo gen dwa pou yo chwazi paske yo gen libre arbitre yo sitou si yo genyen de karma pou yo vin peye si yo genyen de koreksyon espirityèl ki gen rapò avèk laperfeksyon pou yo vin peye nan mond sa a. Jèn fanm, jèn gason, lòske ou wè w anvi sèks, ebyen ou anvi gwòs tou, ou anvi ansent, ou anvi fè pitit. Tout femèl osito ke l nan peryòd li pou l fè pitit, sa nou rele peryòd ovilasyon an, l ap anvi fè sèks. Nan moman sa a nou trè frajil, fè trè atansyon. Si nou se si nou se moun ki lib vay ke vay, mennaj nou an, mari nou an, fè l fè l met kapòt. Se meyè fason pou nou pwoteje tèt nou. M pale de kapòt. M pa pale de e prekosyon ki sa ou wè la medsin ban nou yo. Bagay ou wè la medsin ban nou yo se pete fyèl yo ye. Yap touye nou. Moun ki pral fè ligature des troupes pou l pa fè pitit. Moun ki pral fè pwodui, kap pran pwodui chimik, ki pral pran medikaman kay doktè, ki pral pran piku kay doktè pou l pa fè pitit.

Y al pran pwazon chimik pou yo mete nan kò yo pou yo pa fè pitit. Pi devan, fibwòm nan fiftiwàn yo, kansè nan fiftiwàn yo, mantalman yo deranje, fizikman yo deranje. Y ap viv, yo tankou de mò vivan. Fè yon fason pou n pa twouve nou al mete tèt nou nan sitiyasyon sa a, nou menm jèn fanm, jèn gason. Nou trè jèn. Jèn fanm yo sitou. Nou bèl, nou gra, men gwosè bounda nou. Jèn gason ap kouri dèyè nou. Gon lòt aspè, m ap ouvri parantèz la epi m ap fèmen l pandan m ap pandan m ap fè ansèyman sa a ansanm avèk nou, medam. Gen nan nou ki renmen retire pwèl anba bra nou, plim. Gen nan nou ki renmen retire pwèl sou do koko nou, plim. Pou malè nou. Nou vle konn pou ki rezon se pou malè nou an? Nou fèt avèk plim anba bra nou. Zannimo yo fèt avèk plim tou menm jan an. Tout moun nou wè k ap rache plim anba bra yo, raze plim anba bra yo, raze plim sou do koko nou, E pou malè nou. N ap gen pou n rive nan yon laj nan lè karantèn nou, e menm mwens avan karantan, e odela de karant, avan senkantan, n ap de moun k ap fè kansè, n ap tande nou fè kansè di sen, n ap tande nou fè kansè nan matris, n ap tande nou fè kansè sèvo, n ap tande nou fè kansè nan tout kò nou. Paske nou vyole, nap vyole prensip natirèl yo, nou mete nou alamòd. Nap mete nou alamòd, nap raze plim sou nou, sou kò nou, anba bra nou. Kòm si m ta di nou, nou pa e, nou pa reflechi a sa nap fè. Se youn nan bagay ki koz kansè nan mond lan, sitou che che moun blanch yo. Moun cheve siwo nen pwenti yo. Se youn nan bagay ki koz kansè. Paske plim ki anba bra w la, li la pou plizyè rezon. Pou pwoteje ou. Plim ki sou do bòbòt ou a li la pou plizyè rezon, pou pwoteje ou. Plim ki sou bra ou ki sou kò ou yo pou plizyè rezon. E konsèy wi map bay. Si nou vle, na pran konsèy yo. Pa gen moun kap fòse nou, nou libre pou nou fè sa nou vle. Men kounye a la, nou lib pou nou chwazi, nou lib pou nou deside, men nou pa lib de konsekans yo. Jèn fanm, jèn gason, depi w wè ke kò nou, nou anvi, nou cho, nou bezwen al rankontre avèk ti gason an nan fè nwa, nou bezwen al lakay li, wè nou cho, mantal nou, lespri nou, an vibrasyon nan dimansyon sa a, ebyen, hehehe, nou tankou ti poul k ap fè, ki dèyè pou mal fini pran l lan. Epa pè non m vin fè nou pè. Pataje des enfòmasyon ansanm avèk nou ke nou dwe konnen pou n gen metriz tèt nou. Lè nou pare, ki pwoblèm sa genyen? Nou pare avèk moun nou renmen an, moun nou pral marye a, mwen di nou ke maryaj se relasyon seksyèl la, fil fòret nan tèt bòbèch. Tèt bòbèch nan fil fòrèt Lòske lespri pa m ak lespri pa w Sitou si nou tou lè de se de am sè Oubyen am jimèl Nanpwen bèl bagay konsa Lè de am sè marye Lè de am jimèl marye Moun sa yo pap janm divòse Anfennkont Gen de prekosyon pou nou pran pou nou pa al marye ak moun ki marye deja. Lavi a pral tèlman difisil pou ou si w marye ak moun ki marye deja. W ap mande Bondye sa w fè w ap peye. Moun ki marye deja se moun ki te nan relasyon seksyèl avèk yon lòt moun deja. Yo rele sa moun ki marye deja. Kounya wal imajinew ke moun sa se pa moun ki te moun ki fil ou a, moun ki ki e nan menm nivo ansanm avèk ou a, moun ki se moun paw la, menm sil ta marye deja. Paske gen moun ki marye deja kap viv avèk yon seri de moun ke yap viv deja e moun sa se pa âme jumelle yo non se pa âme sè yo non wa imajine w ke wap viv avèk yon moun wap alò wap viv ou marye ou fè pitit avèk yon moun e ke moun sa pa âme sè w e ke yon jou nan lavi a wal tonbe sou âme sè w. Se bagay fenomenal wi. Wap mande Bondye saw fè wap peye wi, men se su e sèten gon bagay kew fè wap peye. Ki fè ke ou pat gen okazyon tonbe sou âme jumelle ou a, sou âme sè w la, pase Bondye pa gen dezòd non lakay li. Kay Bondye se lòd ki egziste. Chak sa nou wè ki rive nan lavi a gon rezon pou sa. Chak bagay endistèkteman gon rezon pou sa. Swa pou n aprann, pou moun nan ede nou pèfeksyone nou, pou moun nan ede nou konnen sa nou dwe konnen, swa pou nou peye karma, dèt karmik ke nou te genyen sou wout pèfeksyon nou. Fòk nou pa pran bagay la a la lejè, pase tout bagay yo, tout sa ki rive nan lavi pa gen aksidan, chak bagay ki rive gen rezon dèt li. Men kounye a la fòk nou konnen, fòk nou nan dimansyon spirityèl pou nou konnen ke pou n pa bay tèt nou pwoblèm ak tèl oubyen tèl ot sitiyasyon ke n ap viv. E sesi pou madanm a mouche, pou nou menm jèn fanm, jèn gason, pou nou menm ki divòse, gen anpil moun ki divòse ki fè erè paske gen de bagay ke yo pa konnen. Sitou nèg kap fè dezòd nan lari a la a, èske w konprann mwen? Epi kounye a la ki konprann ke bagay la gen piyay, gen padon. Non monchè, padon, padon pa egziste. W ap peye konsekans bagay ou a kanmenm nan kèlkeswa moman an e lè ki apwopriye pou sa. Menm si w wè w sou wou lib, ou pa bezwen enkyete w. Lanati ap kenbe w. Kat eleman yo ap pran w. Sa nou rele Bondye a Li pap Li toujou an surveillance. Li pa bay legen. Bondye pa padone pap padone okenn moun. Bondye pa konn padone. Bondye ap mete w nan dimansyon pou w konprann jiskaske zye zye w ouvri, m pap pale de je Dena wè kap gade nou la yo non. Zye spirityèl ou ouvri pou w konprann prensip la e pou w aksepte de pwòp gre pa w. Pou peye konsekans enkonsekans ou yo. Pou peye konsekans chwa ke w te fè yo paske w te libre. Ou te genyen sa nou rele le libre arbitre. Libre arbitre pa ba w dwa pou w deside konsekans ou yo. Konsekans yo ap vini otomatikman pa rapò a chwa w yo. Jèn fanm, Jèn gason, madanm, avèk mouche, gen de bagay fòk se konnen pou n konnen yo, e pa kwè pou n kwè yo. De manyè aske vi nou kapab ekilibre. N ap konnen ke pou ki rezon tèl bagay ap rive nou nan lavi nou, ebyen, piske kounye a nou enfòme, nou konnen ke padon pa egziste, w ap peye konsekans tout erè ke w komèt yo, swa nan vi sa a oubyen nan vi pase w, Kounya la fò w ta mande aksè pou yo pou yo pèmèt ou rantre nan pase w pou al etidye e verifye pou wè ki kantite fot e erè ke w te komèt nan vi pase w. E pou ki rezon lavi aktyèl ke w ap mennen la jounen jodi a la a, li nan dimansyon ke l ye a, li nan fason sa ke w ap viv la la. Sa k fè gen tout kochma sa a nan lavi w. Si w wè gen anpil kochma nan lavi w, ou gen anpil dèt karmik. Si w wè ou gen anpil benediksyon nan lavi w, ou gen anpil dharma. Ou te fè anpil byen nan vi anteryè w, ou te fè anpil byen pandan w t ap viv nan dimansyon sa la a, se sa k fè ke w ap jwi de benediksyon ke w ap jwi la a yo sou solèy la, nan kòsmòs la, nan nati la. M pa pale tout sa m ta sipoze pale avèk nou nan konvèsasyon sa a, men peu de chose ke m rale la a sou tab la pou nou, mwen espere sa ka va ede nou pou nou pran men nou e pou nou ede pitit nou yo, sitou pitit fi nou yo. Gen bagay m pa di, al chache enspirasyon, al fouye pou nou pataje yo avèk yo. Pitit gason nou yo, Depi nou rantre nan relasyon seksyèl fanm avèk gason ebyen nap pran virus spirityèl. Se menm jan avèk sistèm elektwonik, se menm jan avèk iPhone nan, avèk laptop la, si w met yon jump ladanl ki gen virus lap enfektel. Fò nou pran prekosyon pou nou pa enfekte kò despri nou e kò de chè e dòs nou avèk viris, viris, maladi, defo karmik, gen de moun ki gen chaj karmik ke ou pa konnen, ou al marye ansanm avèk li, ou tou al pataje chaj kamik lan. Hum! M ta di nou wi.